Abner Gelin. Jodi an se Lendi, se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, a tout fanatik e fanmi, kèlkeswa kote ke w ye. Byenveni sou Haitian Public Media e m swete n pral pase ansanm yon trè bòn semèn. Demen si Dye ve, mwen va retounen nan studio lokal. Mwen te an vwayaj pou kèlke jou, men demen, n ap retounen. Medam e mesye, antanke yon Ayisyen ki renmen Ayiti e yon sitwayen ameriken ki natiralize Ozetazini, ki gen yon platfòm ki vrèman divès, nou gen odyans tout kote. Nou gen moun k ap koute n ann Ayiti, Ozetazini e partou sou latè gen moun k ap asiste emisyon ke nou fè prèske chak jou. Antan ke yon Ayisyen, mwen gen enterè pou Ayiti chanje. Mwen renmen peyi m. Travay mwen osi li enkli bagay pou m ede Ayiti a chanje. Antan ke yon Ameriken, mwen gen osi enterè Ozetazini. Emisyon ke m ap fè, pawòl ke m ap di yo, mwen di yo paske kote m ap viv la li afekte. Donk ou kapab wè, anpil emisyon m pwal fè, se pa tout moun k ap konprann yo ni jwenn yon bagay nan yo. Men mwen apresye Le fè ke ou menm, ou tolere m. Malgre pafwa nou pa dakò nan tout bagay. Men m konprann, nou p ap janm ka dakò. Men sa ki enpòtan an, se ke nou ap rete frè. Mwen renmen w, ou renmen m, n ap toujou avanse. E chak jou, mwen fè de zefò. Pou ke sa ke m ap di, e sa ke m ap fè, ou ka jwenn yon ti bagay ladan l kanmenm ki va chanje lavi w. Sa se objektif la. Men, kòm mwen di deja, antank yon Ayisyen e yon Ameriken, mwen renmen Ayiti, m ap pale pou m wè Ayiti ka chanje, menm kote a tou m renmen Lèzetazini, m ap toujou travay pou chanje peyi sa ke m ap viv ladan l lan pou ke demen li kapab rete pou tout lòt moun ki pral rete dèyè. Medam e mesye gen de mo nan diksyonè a Regilasyon avèk deregilasyon. Si ou ta dechifre mo sa yo, w ap wè nan yo regle avèk deregle. An kreyòl nou konnen yon moun ki regle, se yon moun ki gen disiplin, li gen règ lakay li, bagay sa byen regle. Yon moun ki deregle, se yon moun ki pa gen lòd lakay li. L ap fè dezòd tout tan, pa gen anyen k ka anpeche l. Li pa gen derègleman, li fè sa ke l vle. Nou konprann bagay sa an kreyòl. Deregilasyon. Menm jan nou gen 2 mo sa yo nan diksyonè a, medam e mesye, regilasyon avèk deregilasyon, lè 2 pati politik Ozetazini, chaken de yo adopte youn nan mo sa yo. Lè Demokrat bò kote pa l, yo renmen regilasyon. Repibliken, yo renmen deregilasyon. Mentnan, medam e mesye, antre sè 2 pati politik la, kiyès ki gen rezon? Tou de gen rezon. Banm esplike w kòman. Demokrat renmen regilasyon. Paske regilasyon pèmèt ou mete lòd e disiplin yon seri de bagay. Ou mete de egzijans ki jan bare de mache. Men twòp regilasyon pwal kofre biznis e pwogrè. Dwe genyen l wi, men l pa dwe twòp. Repibliken bò kote pa yo, yo renmen deregilasyon paske yo di deregilasyon pèmèt ke biznis kapab kreye, pa gen restriksyon, ou lib pou fè sa ke w vle. E sa pral stimile ekonomi an. Sa se repibliken. Men medam e mesye, twòp

regilasyon yo, li wetire restriksyon yo, espesyalman nan yon seri de endistri. Eske nou konprann? Donk, ou vin gen yon sitiyasyon kote ke yon pati politik renmen regilasyon, yon lòt pati politik pa renmen regilasyon. Men medam e mesye, kòm mwen di deja, si pa gen yon balans antre lè de, li se yon dezas pou yon peyi. Si pa gen regilasyon, ou pral genyen koripsyon. Tankou Ayiti. E, pou kapab plase regilasyon sa yo, li mande de òganizasyon endepandan ki dwe an plas pou jere bagay sa yo. Pa dwe gen konfli enterè nan bagay sa yo. An 2008, Nou sonje mache global la kraze. Medam e mesye n sonje vreman se t on bagay terib pou sa ki te la ki t ap asiste l. Mwen m te la, m te pèdi anpil lajan. Men, an nou egzamine egzakteman ki sa ki te koz gwo dezas sa a paske sa k te rive a se pa sèlman Ozetazini, li te rive patou nan mond lan. Rèl lajan k ap gaspiye. Men sa ke yo di medam e mesye. Yo di ke sa ki te koz kriz finans global 2008 la. Li di, se te de regulasyon ki te koz li. An nou gade nan premye pati a. Li di stop, sa ki te fet la, li te rive a koz de deregilasyon nan endistri finans lan. Sa vle di, pou dèz ane, Lèzetazini pa t gen ase regilasyon ki pou kontwole finans endistri a. E paske pa t gen ase regilasyon, moun fè sa ke yo vle. Pa egzanp, nou wè, yo pèmèt bank yo angaje nan sa ki rele hedge fund trading. Bagay sa trè danjre. Osi, bank yo bay plis loan, sa di ki yo prete lajan pou moun achte kay, menm lè ke moun nan pa t kalifye. Pafwa yo fè fwod, yo fè fo papye, yo kreye depozit pou moun ki pa gen lajan. pou kapab fè moun nan apwouve pou yon kay tandi ke moun nan pa gen kòb pou l peye kay la. Sa li te pèmèt dezas tout kote. Bagay sa a se deregilasyon ki fè l. Donk, te gen anpil lajan ki fèt, moun fè anpil kòb, moun rich sitou fè anpil lajan. Men finalman, medam e mesye, presyon te sètman gwo, mache a kraze. E kòm mwen di n deja, Se deregilasyon ki te koz bagay sa. Donk, pwiske n konnen, dezas 2008, se te deregilasyon ki te koz li, nan san sa, nou pwal fè sa ke n kapab pou nou mete de regilasyon ki pou kontwole bagay yo, nès pa? Wi. E ben, se konsa, medam se mesye, Kongrè dèzetazini reyini, yo mete sou pye sa a, CFPB oubyen CFPB, Consumer Financial Protection Bureau. Biwo sa a, medam e mesye, se tankou yon polis ke li ye. Se li menm, kounya la a, k ap kontwole enstitisyon finans yo, bank yo, sa yo k ap prete kòb a odyans lan a pèp la, yo kontwole yo, sa ke yo dwe fè avèk sa ke yo pa dwe fè. Paske yo deklare, Nou pap janm lèse bagay sa rive ankò. Avèk regilasyon nou pral kontwole ki sa bank sa yo ka fè avèk sa yo pa ka fè. Men sonje byen, sa te fèt apre 2008 Nou sonje kiyès ki te prezidan? Barack Obama, Demokrat. Nan sans sa a, yo mete sou pye de regilasyon pou kontwole aktivite bank yo, enstitisyon finans yo, sa yo ki gen lajan pèp la nan men yo a. Kote w al depoze kòb ou, kote w gen checking account ou, your saving account, envèsman ou, Bank sa yo. Yo mete de regulasyon, de lwa ki kontrole yo, ki sa yo dwe fè, avèk ki sa ki yo pa dwe fè. Medam se mesye, avèk de regulasyon sa yo osi, te gen anpil abi ki ta fèt nan peyi a. Ozetazini, anpil abi. Bank yo chaje yo enterè ki yo vle. yo chaje fi ke yo vle, ovèdjwaf fi, bank fi, kredi kat fi, kloz akawont fi, pafwa yo ouvè akawont pou ou pa menm mande. Se te yon dezòd total. Pat genyen yon enstitisyon ki pou regle bagay sa yo. Ou pat ka ale yon kote pou al pote plent paske pa gen regilasyon. Men, lajan fèt, moun rich ap fè anpil lajan, lekòl lage, se piyay, epi medam e mesye bagay la kraze. Apre sa, yo mete bagay sa sou pye e tout moun kòmanse mache dan lòd e disiplin. Obama kite pouvwa a, Trump monte sou pouvwa. Men sonje byen, Trump se yon repibliken. E m deja di n ke Repibliken pa renmen regilasyon. Depi sou Obama, yo te kòmanse plenyen, fè konprann ke twòp lòd e disiplin, twòp restriksyon, regilasyon ap kraze biznis. Nan sans sa a, yo bay yon lòt prezidan l ki se Trump, li monte sou pouvwa a kounye a la, li pwal kòmanse fè kisa? Deregilasyon. li pral kòmanse retire sa ke nou rele guard rails, tankou baryè a, ki pou anpeche dezòd la fèt. Li pral retire regilasyon yo, lè se bank yo kounye la fè sa ke yo vle ankò. Pandan ke nap pale la, medam e mesye, jodi ankò, nou pral wè bagay la pi mal toujou, e sak kapab rive o Zetazini pral pi mal toujou. Tande medam e mesye. Mwen menm pèsonèlman, lè m pale de sitiyasyon politik Ozetazini, mwen pale l paske m gen envèsman Ozetazini, m gen enterè Ozetazini. M gen Ayisyen k ap travay, frè m ak sè m k ap travay Ozetazini, ki gen ti kòb yo nan bank. Pafwa ki sousye yo de ti bagay ki pa menm enpòtan. Se sa fè ke m toujou di, li nesesè pou yon sitwayen konnen sa k ap pase nan peyi w la. Konprann ki jan bagay sa yo afekte w. Mezire l, balanse l pou konnen ki sa pou m sipòte avèk ki sa pou m pa sipòte. Paske, an nou di ke w ap plenyen paske ze vin chè. Ok, pa gen pwoblèm. Ou peye petèt 10 cents more on egg, on bacon. Right? That's fine. M konprann son pwoblèm ke l ye. Lè w lache gaz la, ou wè gen yon lòt 20 cents ki an plis de sa ke l te ane pase. Ou lache ze a, gen yon 2 cents, 15 cents ki vin moute plis jan ke l te ane pase. M konprann sa. M konprann sa. Men gen de bagay ke w peye pou yo pa m wè yo. Pa egzanp, ou gen yon bank, Ou pran lajan ou depoze l nan bank lan. Se kòb ou ke li ye. Bank lan pa ba w enterè sou lajan an. Yo pran kòb la, yo fè vèsman avè li, e yo pran kòb sa benefis yo met nan pòch yo. Lè yo fini chak mwa, yo chaje w 25 dola pou sèvis fi. Paske ou ouvè yon akawont lakay yo. Ou ekri yon chèk Chèk la pa gen ase fon ladan l. Yo chaje w 35 dola overdraft fee. Poukisa? Paske pa gen kontwòl. Yo ba w kredi kat, yo chaje w enterè depase. Poukisa? Paske pa gen regilasyon. Now tande byen, tout fee sa yo chaje w yo sou tèt lajan w lan ki chita nan bank lan. Okontrè se yo ki ta dwe peye w wi pou lajan w lan. Men ou peye yo ankò pou yo ki mekòb la pou ou. E se youn dè rezon medam e mesye, si w pa gen konesans finans pèsonèl, w ap gaspiye lajan w jete l san w pa menm konnen ki sa k w ap fè. Paske sa m di w la, si w konprann ki jan pou jere l, ou kapab ekonomize oubyen sove anpil nan kòb w gaspiye. Tande byen wi, ou gen 20 mil dola, ou depoze l nan yon bank, bank la pa ba w 5 kòb enterè sou li. Lè l fini, pou l remèsye w, li chaje w 25 dola chak mwa pou akawont ke w ouvè nan men yo a, pou kòb la ke w ba yo kenbe pou ou a. Se tankou m te ka di w se yon depo ou ba yo. Yo pran kòb ou a, yo prete yon lòt moun li, avèk 10, 15 pousan, 5 pousan, 7 pousan. menm 25 pousan kòb sa enterè sa ret nan pòch yo men ou menm yo chaje w yon enterè kounye la ou menm pèsonèlman ki gen lajan sa nan bank lan ou bezwen yon machin w al mande bank lan prete lajan li pral chaje w 10, 15, 20 pousan enterè sou kòb ke l prete w la menm kòb ou an l prete w bak men l chaje w pou li ankò Eske nou konprann? Men, yon moun ki pa genyen konesans finans, w ap panse bagay la, ou pa menm wè sa m ap di w la la a. Men tande byen, w ap kouri pou yon ti ze ke w peye 10 sens an plis, tandi ke yo chaje w chak mwa 35 dola ovèdwa fi paske w vote pou yon moun ki sipòte l. Kounye a la ou menm w al nan mache w al achte ze, ou wè ze a desann 2 sens, ou kontan, Men menm kote w pa wè ke bank lan apèn pran 35 dola sou w ki plis pase pri ze a. Donk, moun ki enbi de bagay sa yo, ki konprann yo, nou di w, lè w pral vote, koute, egzamine chak bagay ke yo pwopoze pou konnen kòman bagay sa pral afekte m. Ou dwe enfòme.